sou platfòm Migra Express. Donk, lè w antre sou platfòm sa a, w ap jwenn anpil opsyon. Pa egzanp, viza reyinifikasyon familyal, viza touris, viza travay, etsetera. W ap jwenn opsyon sa yo kote w ap kapab jwenn tout videyo nou yo. Ok. W ap kapab jwenn tout videyo nou yo sou platfòm sa a. Men sa ki pi enpòtan la a, nou pral montre ou kote nou mete yon pakèt bagay ke ou kapab benefisye sou platfòm nan. An nou gade, pa egzanp, ok, wap jwenn opsyon sa a anlè la a,

Ok. La ou te kapab mande, pou ki sa opsyon sa yo? Ebyen, eh si ou reflechi ou gade sa, ebyen eh wap konnen pou ki sa opsyon sa. Pa egzanp, ou bezwen voye yon link WhatsApp bay yon moun, oubyen yon link apèl, yon link e... email wap vin metel sou email la wap antre email ou pa egzanp epi la ou kapab mete yon mesaj la tou si ou vle tout opsyonèl epi ou klike sou general link email otomatikman ou kreye yon link ou klike sou sa ou kopyel epi ou voye l bay moun nan. Sa se 1. Si se WhatsApp, w ap klike sou WhatsApp, w ap vini la, w ap mete nimewo WhatsApp ou, pa egzanp. Ok, ou klike kote ki di General Link de WhatsApp, la ou gentan kreye yon link WhatsApp ou nik klike la ou kopyel epi ou voyel bay moun nan. Osi pou apèl tou ou klike la ou mete nimewo telefòn nan epi ou klike kote ki di general link la ou nik voye link sa bay moun nan lap nik klike sou li epil tou fè apèl la. Konsa, ok. Sa se 1. Dezyèm pati ou gen la, ou genyen pati sa a kote ou kapab konnen a konbyen lajan ye nan peyi ou, Ayiti. Pa egzanp, si ou ta gen, la ou gen peso chilyen, la ou gen goud Ayiti. Si ou ta pran 50 mil peso. chilyen la ou gentan konnen se 7566 goud lap ba ou an ayiti la si nap gade dola pa egzanp nou di dola ameriken kòman li ye an ayiti ann gade la ann seleksyone dola ameriken si nou genyen 50 dola ameriken 50 dola ameriken ebyen ou deja genyen e 6561 goud ki vle di si w genyen 50 mil peso chilyen ou gen plis kòb an ayiti ke 50 dola ameriken Eske n te konnen sa? E petèt ou pa t konnen l. Donk, si w gen senkann dola, li ba ou si mil senk san swasant e yen goud. E si m genyen kòb chilyen an, senkant mil peso, pa egzanp, senkant mil peso chilyen, l ap ban mwen sèt mil 566 goud ki vle di kòb chili an plis an ayiti ke dola ameriken si w gen 50 dola ou gen 50 mil peso chilyen ou gen 50 mil peso chilyen li plis kòb an ayiti ke 50 dola ameriken kounye la an n gade pa egzanp lajan sendomeng la nou genyen sendomeng la. Apre chak 1000 peso dominiken ap egal a 2142 goud. Ki vle di e si w genyen 50 peso dominiken Si w gen 50 peso dominiken, ou genyen 107 goud ayisyen. Donk, youn nan rezon ki fè nòmalman Ayiti yon moun oblije ap pwograme pou l manje diri. Alò, gen anpil nan nou menm lè dola a E monte, nou kontan. Men nou pa janm konnen, lè dola a monte, ou pa ka achte, ou gen anpil lajan nan men ou, se vre, lè lè e dyaspora voye lajan pou an Ayiti, ou gen anpil lajan nan men ou, men ou pa ka fè anyen avèk lajan ki nan men w lan paske lè dola a monte, tout bagay monte. Donk se sa nou dwe konnen. Toutotan dola a e pi ba, peyi an gen plis estabilite, nou plis nou ka nou plis ka manje lè dola a desann. Donk, e se sa m t ap montre nou nan pati sa a. La nou fini avèk pati sa a, e si w ta vle enskri tou pou w kapab jwenn chanèl YouTube nou, w ap nik antre la a, w ap mete imèl ou konsa, pa egzanp, si w antre imèl lan konsa, ok, lè w ale sou e imèl ou, ebyen w ap jwenn mesaj sa ki di bienvenido a Migraexpress, epi w ap wè otomatikman ou jwenn, w ap jwenn link youtube lan, ou kapab antre. dirèkteman sou chanèl sa ki se chanèl Migra Express kote wap jwenn tout tip de videyo ok donk ann retounen sou platfòm lan nap kontinye moutre ou kounye la nou sòti nan opsyon adjud a nou pral li nan opsyon sa ki di clear bio ki vrèman enpòtan wap klike sou li konsa Kounye la ann gade kòman ou pral kreye yon biyo. Pou kreye yon biyo, lè w gen yon egzanp, ou kapab pran egzanp sa a ou di non ou. Pa egzanp, ou gen yon chanèl ki rele Ayiti TV, Ayiti TV. Wi, m al ekri l, Ayiti TV, konsa. Ok? Donk, wap vini la, wap kapab mete yon logo, wap klike la, wap seleksyone yon logo, pa egzanp, map seleksyone sa pou m fè prèv la, epi la ou kapab mete yon tit, tit ou kapab mete a, pa egzanp, ou kapab mete non w, ou di mwen rele Emmanuel.

Wap vini la pa egzanp ou seleksyone bouton yo ki koulè ke wap bezwen yo nan nan ka sa wap mete bouton yo koulè sa ok la nou gen color de fondo de la pagina nou kitel blan. Koulè tarjeta dezyèm fon an. Dezyèm fon an, n ap mete li pa egzanp koulè sa a. Ok. Sa a blan, sa a vè, sa a e n ap kite l jon abriko. Ok. Koulè tèks yo, w ap klike la a, ou kapab mete yo blan. Blan. Ok. la nap mete bouton yo pa egzanp m di tik tok la m mete youtube la m mete whatsapp epi la m ka mete e platfòm nan ki se mega express adyola ok si w vle tou w kapab kontinye mete la ou kapab mete bouton nan sa yo la ou kapab mete non an epi la ou mete link lan konsa ok epi si ou vle mete si ou gen kantite de e link pou mete nan tout sa yo ou kapab mete l men nan ka sa map kite l konsa epi wap vini kote ki di guardar mi bio wap klike sou li konsa la wap fon ti tann. Ok la ou deja kreye sa yo rele bio sa se link ou apèn kreye l a kounye la ann klike sou li pou nou wè imedyatman ou klike sou li men li sa se sa ou apèn kreye la donk wap sèlman pran link sa Wap mete li anba profil whatsapp ou anba profil excuse tiktok ou oubyen instagram donk lè yon moun klike sou li lap jwenn tout rezo sosyo ke ou genyen yo tout platfòm ke ou itilize yo se yo menm wap mete nan pati sa donk moun nan li menm otomatikman lap jwenn tout platfòm ke ou itilize yo pa egzanp si sou si se sou whatsapp moun nan ap klike la otomatikman lap voyel sou sou whatsapp. Si se sou Instagram otomatikman li klike lap voyel sou Instagram. Si se sou tiktok otomatikman moun nan klike lap voyel sou tiktok. Si se youtube menm jan si se sou website menm jan m te repete tiktok la ankò 2 fwa.

Li pa gen mak sa a sou li. M espere ti videyo sa a li ede w. E si tout fwa li ede w e w konprann li, pa bliye kite yon like, abòne si w potko fè sa e pataje l avèk fanmi zanmi pou yo kapab genyen enfòmasyon sa de platfòm MegaExpress la. Non m se Evens Paul. N ap rewè ankò nan yon lòt videyo.